Tout moun kòman nou ye? Alò jodi an se yon plezi pou m fè yon ti pale ansanm avèk nou sou yon sitiyasyon k ap evolye isit Brezil. Alò mwen vin pale nou de sitiyasyon sa pou demen si Dye ve, si tout fwa sa ta vin agrave, nou ka remake pandan plizyè mwa la gouvènman Ayiti an li pa vle bay otorizasyon li kanpe tout vòl yo. Alò se youn nan sijè k ap fè la yn sou entènèt lan, tout ajans de vwayaj yo yo fache, tout ajans de vwayaj yo gen gwo pwoblèm, Anpil paran an Ayiti, pitit yo gen viza, pitit yo pa ka vwayaje, anpil viza gen tan ekspire, e jiska mentenan nou pa konnen ki sa n ap fè ansanm avèk moun sa yo ki gen kòb yo nan men ajans de vwayaj e viza moun sa yo espire. Ajans de vwayaj yo, yo gen total volonte pou ke yo ta fè moun sa yo vwayaje, pou ke yo ta fè moun sa yo rive a destinasyon, men malerezman gouvènman Ayiti an entèdi moun sa yo. Alò son sijè nou debat deja, men m pral bay nou kèk rezon pou nou ka konprann jiskaprezan poukisa vòl sa yo yo menm yo kanpe. Pa bliye Etazini, pandan ke moman eleksyon sa rive an, nou ka remake prezidan ki anfas dam nan pou m pa site non okenn moun, nou ka remake prezidan sa li atake imigran yo anpil, prensipalman ayisyen yo. Alò li fè konnen ke ayisyen yo manje bèt moun, ayisyen yo pa konn kòman pou yo konpòte yo nan sosyete a, ayisyen yo fè anpil salte nan peyi. Etazini. Mwen konnen sa leve plim sou do Ayisyen yo. Men ann eseye fon ti analiz nan jan de diskou sa yo ke prezidan li menm l ap pede fè ann di sou imigran yo espesyalman pèp Ayisyen an. Si nou kapab remake byen, te gen anpil vòl ki t ap fèt soti Ayiti rive Nikaragwa, pandan yon tan, te gen sanksyon prezidan Etazini an oubyen gouvènman Etazini an li te dispoze pou ke li bay peyi sa yo oubyen konpayi ayeryèn ki tap ede òganize vòl sa yo fè ayisyen sòti Ayiti pou yo rantre Nikaragwa. Men kounya la nou kapab remake jwèt lan li chanje. Gen anpil vòl ki pa fè de Ayiti avèk Nikaragwa pou ayisyen yo ale Etazini, pou yo pran tèt ale Etazini, men nap gade vòl sa yo, yo òganize yon lòt fason. Sa vle di ayisyen yo sòti di kote de Ayiti, e lè yo sòti Ayiti, yo rive Brezil, yo pa rete Brezil vèman. Menm lè Brezil ofri tout opòtinite li ofri Ayisyen yo pa rete. Ayisyen yo itilize Brezil kòm yon pon epi lè yo fin rive Brezil yo travèse pon sa ki rele Brezil lan epi pou yo ale nan pou yo travèse tout lòt peyi yo gen pou yo travèse jiskaske yo rive a destinasyon ki se Etazini. Alò se sa ki vin mennen jan de sitiyasyon sa. Lòt peyi sa yo Etazini konn fè presyon sou yo pou ke yo kapab pa bay otorizasyon ansanm avèk vòl yo pou yo te sanksyone konpayi ayeryèn sa yo, peyi sa yo pa pran nan presyon Etazini an, paske peyi sa yo, yo pa sou titèl Etazini, sa vle di yo pa depan de Etazini. Men lè n ap pran Ayiti li menm, Ayiti, nou gon bann dirijan ki enkonpetan, nou gon bann dirijan se souzòm yo ye, dirijan sa yo nenpòt sa ameriken di yo, nenpòt sa gouvènman ameriken an di, yo soumèt ansanm avèk li. E se youn nan rezon ki fè ke, kòm yo konnen gen anpil moun ki sòti di kote de Brezil pou yo antre Etazini, Yon fwa yo entèdi vòl soti Brezil, soti Ayiti pou rantre Brezil, donk yo konnen yon fason tou yo evite plis moun gonfle sou fwontyè an de Meksik avèk Etazini. M pral antre nan kèk pwen pou nou, Ayisyen ki konsyan k ap viv Brezil ki konnen jan de sitiyasyon sa yo, nou menm menm nou ka ede m. Premye bagay se kisa ke li. Gen anpil ayisyen ki ale etazini, ayisyen sa yo gen rezidans yo yo te fè brezil paske brezil se yon peyi depi ou vini ladann li ofriw dokiman ou pa pase anpil mizè pou jwenn dokiman isit brezil ou viv legal e menm lè ou pa ta gen dokiman isit brezil youn nan bagay ki fè fyète imigran yo isit brezil lapolis pap janm kanpew on jou nan laviw nan lari menm imigrasyon li bliye si gen imigran ki te nan peyi sa paske yo pa janm kanpew on jou. E bagay ki etranj ankò, ou ka sizwe w nan lari epi gen yon valè lòt brezilyen ki nan lari, si lapolis ap fè fouy, l ap kite w kòm imigran pase, men l ap kenbe brezilyen an li menm, l ap fouye l. Donk se pou m di w ke imigran nan peyi Brezil trè respekte, ou se yon peyi ou prèske gen tout dwa brezilyen an genyen, sa vle di ou se yon peyi ou alèz. Pa gen mwayen pou yon ayisyen ta fè tèt cho pou l sòti Brezil pou l antre nan yon lòt peyi, men se sa k ap fèt nan moman malerezman. Alò ayisyen sa yo yo fè rezidans yo nan polis federal, lè yo fin fè rezidans yo, Yo tèlman sou presyon, kesyon Etazini an nan tèt yo, yo pa tann rezidans lan, yo kouri, y ale dirèkteman Etazini, yo kite rezidans sa. Kounye a la, gen anpil lòt Ayisyen ankò yo menm, se, yo te gentan gen rezidans nan men yo, men rezidans yo te gen nan men yo an, li ekspire oubyen li te gen yon mwa, li te manke de mwa pou l ekspire, Ayisyen sa yo pa menm ret tann pou yo renouvle rezidans yo an, paske se kòman l ye, Brezil, lè w fin jwenn rezidans sa, sou pwogram sa ke yo rele Acolhida Humanitária, Nou kapab tradui pou n di akèy imanitè. Se yon rezidans yo ba ou pou dezan. Lè w fin jwenn rezidans sa pou dezan, ou pral renouvle l lè l pral ekspire. Twa mwa avan l ekspire, ou pral renouvle l. Lè w al renouvle l, y ap ba w yon rezidans nevan oubyen dizan. Lè w fin ba w rezidans dizan sa kounye a, ou alèz. Ou te ka fè wout lan, ou te ka ale Etazini san okenn pwoblèm. Men imajine w yon dokiman ekspire nan men w oubyen ou fè rezidans lan pandan w vini Brezil, ou poko menm al pran l nan polis federal, ou kite Brezil w ale Etazini. Kounye a, youn nan bagay, youn nan kesyon m ap poze Ayisyen sa yo, si ta gen yon depòtasyon ki deklannche Etazini, paske pa bliye gen anpil nan nou, swa nou gentan jwenn ti pyès, oubyen gen anpil nan nou k ap tann ti pyès. Pa gen pwoblèm. Meton ke nou fin jwenn ti pyès, kòm nou ka remake kesyon ti pyès lan, chak ane s on tèt chaje li ye pou yo renouvle ti pyès. Si tout fwa kounye a prezidan ki eli an, Li ta di ke kounye a diskisyon ta antre nan chanm sena, chanm depite, donk tout pati ki enplike yo, yo ta diskite sou sa, yo ta diskite sou sa e yo ta jije li bon pou yo pa ta renouvle ti, pou yo pa ta bay ti pyès ansanm avèk Ayisyen sa yo ankò. Donk ki sa n ap fè? Nan ki sitiyasyon nou pral mete tèt nou? Imajine w tout Ayisyen sa yo ta retounen Ayiti. Èske w konn konbyen Ayisyen Konbyen ayisyen ki kite chili ki kite brezil ki antre ozetazini sa vle di nou ka remake ki dega ki tap genyen men dega sa ki tap gen an nou menm tou nou kontribye ladanl paske nou tap oblije rete ayiti nou patap ka retounen brezil paske nou pa gen rezidans nan men nou e sak gen rezidans nan menl lan rezidans lan ekspire sa vle di son sitiyasyon tèt chaje epi lòt bagay mwen te vle mansyone ankò. Gen anpil moun, lè yo fin òganize yo, yo konnen y ap kite Brezil, yo p ap rete Brezil. Alò ki sa yo fè? Yo planifye, yo byen planifye, yo vann prèske tout sa yo gen andedan lakay yo, moun yo pa gen pwoblèm yo ret dòmi sou yon matla oubyen sou dra. Epi ki sa yo fè? Mèt kay la li menm ki konprann ke li pral resevwa kòb mwa nan men moun sa ki te abite nan kay lan, epi toutakou, moun sa disparèt nan kay lan, lè mèt kay lan vini, li sèlman jwenn kay lan vid oubyen kèk bagay moun nan pa bezwen li kite anndan kay lan. Lè w aji konsa pandan ke w bezwen ale Etazini, pa bliye nan lavi toujou gen revè. Gen moun menm ki di w lavi an toujou gen sa k rele kama. Donk fò w konnen, lè w aji konsa, gen anpil lòt Ayisyen k ap viv nan peyi a e gen anpil lòt Ayisyen ki swete vin viv nan peyi an, lè w fon tèl ak. Oubyen lè w gon tèl konpòteman kounya la anvè moun sa yo ki anfèmen w kay, ou pral bouche pòt pou lòt ayisyen k ap vini dèyè yo. Mwen menm ki nan peyi an toujou, ou fèmen pòt pou mwen. M kapab bezwen afèmen yon kay oubyen m gen dwa bezwen yon fanmi m vini m bezwen anfèmen yon kay pou m mete l, m pa gen posibilite a akoz de movèz atitid sa yo nou genyen, akoz movèz konpòtman sa yo nou genyen. Se sa k fè, lè gen de seri de pwoblèm k ap rive ayisyen patou e ayè, fò nou konnen tou kisa ki koze jan de pwoblèm sa yo. Lòt bagay mwen te vle mansyone ankò. Yonn nan bagay pou nou mete nan tèt nou. Lè w ap viv nan yon peyi pou w fè afè w byen, ou pa ede tèt ou sèlman. Ou pa sèlman ede tèt ou pou w gen kòmsi yon repitasyon kote ke tout moun ap pale byen de ou. Men yonn nan bagay ou pa konnen, ou ede pwòp tèt ou, men w ede moun ki ozalantou w. Ou ede moun ki soti menm kote ansanm avèk ou. Ou ede fanmi w. E ou ede men moun ki pa rekonèt ou, men moun ki pa fanmi w. Paske lè ke ou anfèmen yon kay isit, oubyen lè ou abite Brezil, men ou gen yon konpòtman, ou, ou, ou, ou aji byen, selon lalwa, ou fè tout afè w byen, ebyen ki sa ou fè? Ou ouvri pòt ou pou tout moun. E ou menm ankouraje peyi an tou pou ke li kontinye ouvri pòt li pou l resevwa rès imigran sa yo ki gen volonte pou yo ta vini isit Brezil. Men lè kounye a la gen jan de konpòtman sa yo, ou pa janm konnen ki travay federal ap fè sou jan de sitiyasyon sa yo. Tout rezidans sa yo ki rete nan men yo, mèt yo pa janm vin pran yo, e yo konnen fen e byen moun sa yo se kite yo kite Brezil, yo rantre Ozetazini. Paske yo gen fidbak yo. Pa bliye ke polis federal mezanmi se yon ògàn ki konekte tout estad yo, yo konekte ansanm, sa vle di tout sa kap pase yo pataje yo ansanm. Alò ki se kisa map di nou? Pou lòt Ayisyen k ap sòti Ayiti, petèt w ap pran Brezil kòm yon pon pou sèlman rive Brezil epi pou travèse pou ale Etazini. Ki konsèy m ap ba ou? Lè w vini isit Brezil, avan menm ke w ale ou fè wout lan, avan menm ke w pran chemen pou ale Ozetazini, fè dokiman. Lè w fin gen dokiman nan men w, tout bagay oke, fè plizyè kopi, ba yon moun de konfyans kenbe nan kopi sa yo, epi apre ou kapab fè wout lan. E si ta gen yon bagay ki ta rive ou ta ale Ayiti, w ap gen yon sèl preokipasyon nan tèt ou, ki se kòb biyè sèlman. Men wap gen viza nan menw nòmal wap gen rezidans nan menw nòmal san oken pwoblèm nenpòt lè w ta vle tounen nan peyi an wap kapab tounen men lè w vini nan peyi an ou pa menm fè dokiman oubyen si w fè dokiman li ekspire ou pa menm renouvle dokiman epi w ale ozetazini dèfwa li kapab andi pa fin yon bon chwa nan chwa sa kew fè an se sak fè map di nou reflechi avan n aji e panse ansanm avèk konsekans chak desizyon nou pran. Si nou panse avèk konsekans lan, m garanti nou, gen de bagay nou pap fè yo ankò. Se te zanmi nou Edwens ki te ansanm avèk nou, m panse nap wè ankò nan yon lòt videyo. Donk, mèsi anpil.